Bonjour tout moun m espere ke nou anfòm j'espère que vous allez tous bien jodi a m fè video sa paske m gen yon mesaj pou pèp la pou pèp pam ki se pèp ayisyen avan tout choz m ta renmen remèsye nou pou sipò enkondisyonèl ke nou te genyen pandan tout konpetisyon sa un grand remerciement à tous les Haïtiens du monde pour le support inconditionnel que vous avez eu durant cette compétition. Si m fè videyo sa jodi a, se ke m gen yon mesaj pli patikilye. E m ta renmen pale de slogan peyi pa nou, ki se L'union fait la force. L'union fait la force, se pa sèlman yon slogan. Li ta dwe yon fòs de karaktè. Li ta dwe yon mantalite. E pa desi tou, li ta dwe yon stil de vi. M panse ke se yon stil ke nou ta dwe adopte chak jou an tan ke Ayisyen.

Kap bay la vil sou teren an nèg tankou Bellegarde kap monte desann kap drible nèg yo kap trouve fay sou teren an nèg tankou Danel Jean Jacques ki bay la vil malgre ke l gen kranp stil kontinye ap fè kous nèg tankou AD, Arcus, Duc Lacroix, Delcroix, Placide kap fè gwo arè arè ki desizif ki pèmèt nou al lwen nan konpetisyon an. Nèg tankou Didson, nèg tankou Ruben Providence, tankou Derrick Etienne ki pou monte sou teren an, nèg tankou Frantzy Pierrot, nou tout konnen misye se afè pa m e misye te rete trè solid. E nou tout konnen ke nan yon relasyon, lè gen yon lanmou ki fò, gen de wo, gen de ba, mwen menm tou m te konn pran kritik, men sa fè pati de jwèt la. E. Nan ki sans map di nou tou sa, se ke nou rete ini. Epi lè map wè tout reyaksyon yo nan peyi an, moun pran lari, Okay, Okap, Kafou, San Marc, Delma, Petyonvil tout kote nan peyi a. Imajine nou, tout moun tèt ansanm, a la menm èr le menm jou, le 18 novanm 2025, ki se yon dat kap rete nan kè tout Ayisyen yo pou lavi. E nou fèl le 18. Mwen menm, m pa kwè nan le hasard. M konnen yo nou fè l le 18 paske li te ekri pou l te fèt le 18 e se konsa listwa a ye. So, m ta renmen ke tout moun ki responsab. Ok, nou byen jwe. Nou trè byen jwe! M pa vle pèsòn moun vin dekouraje Grenadye yo pou mwen aswè a. Nou fyè, nou fò, Nou konn sa nap fè a. Pou en ti mesye yo vreman asire. Men m vle yon bagay ki M vle soulinye yon bagay ki ekstrèmman enpòtan aswè a. Nan lavi, gen jwèt mantal, gen jwèt fizik. Yo petèt gen kotch man fizik, men yo pa gen kotch mantal. Si nou vle, nou ka pran m pou kotch mantal la. M panse ti mesye yo bezwen yon kotch mantal ki pou fè yo konnen ke yo se de chanpyon. e ke yo ka asire, m bezwen moun ki pou fè yo pran konsyans, ki pou fè yon travay psikolojik sou yo e spirityèl. Nou mèt banm djòb la. Ok? M bral kòt yo pou nou, pou m fè yo konnen. Paske, there's no way aswè a pou nou pa genyen match la. Ok? N ap rete mobilize. Ok? N ap rete mobilize. Grenadye alaso se sa nou di ok so nou bezwen yon moun ki pou fè yo konprann ke yo dwe vizyalize tèt yo kòm de chanpyon kòm de moun kap reyali wè gòl chak jwè ap fè li dwe vizyalize l anvan l fè l sou teren an gen pati teknik lan gen pati espirityèl la gen pati mantal la. Mare w lè m nan banm job la. Federasyon an fè atansyon, rive sou mwen. Paske la a, gon travay mantal, gon travay espirityèl ki dwe fèt sou jwè yo. Yo vrèman jwe byen e mwen vrèman satisfè, mwen kontan. Nou fè yon bon travay. Trè trè bon travay. Men pati espirityèl la, pati mantal la fò l jere. Ok? N ap tann nan lòt match yo. Si nou vle, m ap reyini a jwè yo, m ap fè travay la pou yo. Ale, byento. Nou fyè, nou fò, nou fout fò vre. Nèg yo byen jwe. Premye fwa m wè yon ekip Ayisyèn k ap jwe e k ap jwe byen konsa. Bon travay. Thank you. M vrèman kontan. E m gen espwa. Se nè ke pati remiz, n ap repran fòm kò nou. Te pale de sa de 4 4 2 Ayiti a, yon 4 4 2 pou Lekòs. Nou tonbe yon grenn gòl a zewo, men si w ap gade sa k t ap fèt nan match la, se 2 ekip pòy ki t ap jwe. Ou te kapab di gen youn ki gen plis chans sou aksyon pa l la. Si gon bagay nou regrèt anpil, se paske n te manke letal. Wi, si nou retire 15 premye minit yo kote ke li parèt ke Ekòs te genyen yon bèl plis sou nou, men apre sa la, e nou kapab di de 75 minit, se 2 ekip ki t ap fè takotak. E anpil tan nan dezyèm peryòd la, se nou menm ki te pran plis inisyativ. M panse nou kapab gen regrè, nou kapab gen regrè istorik paske m panse yon gòl t ap fè nou t ap fini match la yon skò de parite. Nou pat gen ase chans nou pran gòl sa, yon gòl nou te kapab evite pran. Mwen panse dan lansanm ekip ayisyèn nan kapab di tèt yo nou jwe yon match avèk yon ekip ki nan top 50 nan klasman mondyal la, nou jwe yon gwo match devan yo e san e sak bèl nan ekip la sak pat tèlman mache premye mitan, dezyèm mitan nou li mache. Kote goch la te gen mwens animasyon, dezyèm mitan kote goch la mache, doublèt ki genyen e AD ansanm ak Alex Delcroix a, si nou kapab plizoumwen di sou gòl la, yo te ka alinye pou mete an je, men apre sa la, mwen twouve aks defans ayisyen, ekip ayisyèn nan jwe yon bon match, epi tou 2 milye teren yo, m ap pale de 2 defansif yo, Danley ansanm avèk Bellegarde, yo tou lè 2 fè travay yo, ki fè nan aspè aks teren fout ekip ayisyèn nan, Met pye wo anplis paske si n konsidere aks la se mitan teren aksyal yo, aryè santral yo, atakan pwent yo, mwen ka di, m ka, si gon jwè nan moun ki ta vin aks jwèt ekip ayisyèn nan m panse ki te mwen bon jodi a se Izidò. Izidò pa ta arive fè lyen, ni evidaman, ehe, arive fè lyen ase men apre sa la nèg k ap jwe deyò yo, m panse 2 lateral yo fè match yo, si an premye mitan an eksperyans lan difikilte anfas ti Doc la, men dezyèm mitan an misye fon match kòrèk, li vin gen plis sipò de E Pwovidans? Pwovidans a rive konekte ansanm avèk li. Adwat la premye mitan l t ap mache. Globalman m panse ke ekip ayisyèn nan nou nou ka toujou di ke antrenè a abitye nou sa deja nan match ni lè sa bon ni lè sa pa bon li konn arive enptipe manyen sistèm nan. Poukisa li pèsiste ak 4-4-2 a? M pa kwè se 4-4-2 a k pwoblèm nan an swa non. Men kòm y ap mennen sou, nou wè pa t gen ase defikasite nan 4-4-2 a, li te kapab eseye yon 4-2-3-1, se ke l pa janm fè, notamman avèk katon jòn ke Bellegarde genyen an. Globalman, si m kapab sèlfe sou sa n fè pandan match sa, m panse l ap difisil pou nou nan 2 dènye match yo, an tèm de sa k ap genyen Pou swit konpetisyon pou ekip ayisyèn nan, men sa nou fè pandan 90 minit yo, sa se on foutbòl, sèt nou pa genyen gwo gwo jwè k kapab chanje done match yo, men sa dan lansanm ekip la fè de manyè lò pran 3 liy yo, defans lan, mitan teren an avèk atak la, koyezyon ki plizoumwen te genyen nan jwèt ekip ayisyèn nan, gen kèlke bagay ki a ki ta sipoze amelyore ni devan Brezil ni devan Maròk men sa m gade ki pral tounen 10 minit lan se yon ekip ayisyèn k ap rete nou li sèt pa fè yon viktwa ki ta pral fè make istwa plis men match foutbòl sa mwen kwè apre dizan apre ventan apre tantan n ap pale n ap gen regrè paske nou pran yon vye gòl n ap gen regrè paske kout tèt pye yo ap pase akote n ap gen yon ti kal regrè paske chak aksyon ki senkant sou senkant abit la pa t te plis tranche nan kan ekip Ekòs la. M panse ke se regrè sa nou gen men globalman ekip Ayisyèn nan fè yon match nòmal, nou fè yon match kòrèk, nou fè yon match solid. Se efikasite a jodi la nou pat gen ki fè nou defo nan match foutbòl la. Anpil regrè Mèt Nathan lè w gade match foutbòl la e m panse ke gen aksyon k ap pase nan tèt ou omwen nou te dwe ap pale de pawòl grenn pwen an. Wi anpil regrè Bertinie e si gen yon bagay mwen menm m te krenn pou nou nan koup du mond sa se pou n pa gen regrè jisteman. M te panse Match preparasyon yo te montre nou nou prè e premye match la nan koup du monde montre nou nou te prè vre. Nou rivalize avèk ekosè yo, nou gade yo nan je, nou fè yo doute, gon moman menm m ka di nou bouskile yo nan fen match la, m pa konn si nou wè imaj sa McGinn ki te sou ban avèk lòt nèg yo, se kòmsi nèg yo pa ka tann pou match la fini paske ekip ayisyèn nan te mete yo sou presyon. Men lè m ap pale de regrè, se regrè ke James ap evoke yo, regrè ke nou pran gòl sa alòske Se pa yon balon ki te parèt ni gen fòs, ni sifizamman danjre pou ta al enkyete Placide. Regrè paske gongon piye, nou sonje aksyon lè yo fè sant lan epi Izidò pa gen tan rive. Se pwovidans ki te mete balon an devan gòl la. Menm aksyon sa a, ta sanble gon ti men ladan l. Wi, men gon aksyon frap sa a de Dejeyner Bellegarde pa gen okenn moman abit la al verifye. Ni var la pa rele l non plis. Byen sur e pi de fot fot sa sou Casimir abit la pa di anyen. Menm si match la ta pral fini. Mwen mwen panse ke Bertinie nou te merite mye sou match la. M pa menm anvi di nou te ka fè mye paske m panse ekip ayisyèn nan li pwodui jwèt pou l te genyen match foutbòl la oubyen pou l te omwen fè on match nul. Donk nou pa jwenn mye a.

Rest a venir, sa vle di ke nòmalman advèsè nou jwe jodi a se ta dwe advèsè ki ta dwe plis a la pòte de ekip ayisyèn nan. Donk lè w jwe kalite match sa a epi ou pa menm sòti avèk pwen match nul la, evidaman sa lèse bokou de regrè, mwen m pa ka kache vrèman fwistrasyon m. Kwè mwen ke arbitre saoudien an tap arbitre match sa a, misye montre. Aljeryen. Aljeryen. Son aljeryen, se pa yon saoudien. Donk misye desizyon misye yo etone m pandan match sa a, ou gen enpresyon. M pral vin sou match misye a talè. Wè misye, ou gen enpresyon ke jan James di a depi bagay la 50 50, se pa nan kan nou l panche epi mwen m lòt regrè m gen ankò, se lè kout pye arete Bertinie. Se lè kout pye a rete. Sa vle di lè w se yon ekip tankou Ayiti, san m pa minimize ekip ayisyèn nan, ou pap gen anpil okazyon. Ou pap gen anpil aksyon kote Arcus ap mete sant sa a sou tèt pye ou. Se pa tout tan sa ap rive pandan match la. Donk lè w jwenn kout pye a rete yo, fòk ou sifizamman travay yo pou mete danje e jis gade rare fwa yo fè ti konbinezon avèk Providence e Bellegarde la, Providence mete yon sant e te kapab gen danje. Donk mwen mwen kwè ke ekip ayisyèn nan si gen yon aspè li pral bezwen travaye nan dezyèm mitan an odela de lisidite nan dènye jès la, odela de la Don meyò priz de desizyon men se sou kout pye arete yo li pa nòmal nou gaspiye on nonb enkalkilab de kout pye arete ke swa kou fran ke swa kònè gen de bagay menm se jis balon an nou pran nou voye bay advèsè la se kanmenm domaj ke nou pa ke nou pat eksplwate aksyon sa yo mye men bon sinon nou. Nou nou nou rezilta a nou pa gen pou nou rouji m panse piblik la piblik ayisyen an obsèvatè ki t ap gade match la e san dout yo te panse ke se yon valiz ke nou ta pral resevwa men kalite foutbòl ke jwè ayisyen yo jwe ke ekip ayisyèn nan jwe m panse ke l ap bay jwè yo yon ti kras konfyans pou match k ap vini yo menm si ni mwen menm ni ou menm ni jwè yo nou konnen ke advèsè k rete yo teyorikman pi redoutab ke sa n tout di w la. E sou papye, bon m pa ka di sou papye, sou teren Kervens odela de skò onivo kontni, onivo teni, ekip ayisyèn nan te montre yon bèl prestasyon. Jisteman, si n gade match la, sèl moman n te ka di Ekòs domine Ayiti vre, e domine a san kreye twòp okazyon danjrez, se nan 15 premyè minit yo, nan moman ou gen 80 pousan balon an, Ayiti te gen 20 pousan balon an. Aprè Tank minit yo ap avanse, yo pral fin frape yon balon lan poto avèk Swart McTominay, e malerezman gòl la pral vin aprè. Dan lansanm mwen, mwen di l sou, mwen fèk fè pòs la, m di Ayiti merite omwen, te merite omwen yon match nul. Paske lè n gade fizyonomi match la, dan lansanm, an tèm dokazyon kreye, paske si moun yo al nan statistik yo, w ap wè Ayiti gen, gen plis pousantaj balon, nou fè plis chout, nou jwenn plis kònè, Stat sa ou deja di n siperyè, men si w t ap gad match la tou w t ap wè Ayiti te siperyè. Sitou an dezyèm mitan. Men jisteman, e mwen menm, regrè mwen genyen yo, e sa se domaj pou ekip ayisyèn nan, e m te di l pandan match la, si n gade dezyèm mitan lè Ayiti t gen plis balon an, jwè ki te pi bon pou nou, antouka pami pi bon pou nou an, gen mwens balon nan dezyèm mitan an. Nou te ka pale de pridans paske an n di e Li te fini premye mitan avèk yon katon jòn, m ap pale de Jean Ritner Bellegarde. Men m t ap renmen wè yon ekip ayisyèn ki gen plis balon an avèk yon Jean Ritner Bellegarde ki li menm plis gen kontwòl balon an pou nou. Paske tout bon n ap di, tout balon n ap di n genyen nan dezyèm mitan an, se plis bò goch nou an, Martin Expérience avèk Ruben Providence ki yo menm te ap kreye plis okazyon yo. te rarman gen balon nan vètikalite teren an, e sa k fè yon jwè tankou Wilson Isidore, nou prèske pa wè l jodi a, e sitou an dezyèm mitan. Dayè, nan 2 avansant nou yo, se li k sòti. Nou te ka di, pi jèn, li gen plis frechè parapò avèk e Pierrot, men se li k sòti nan match la. E paske l pa ase alimante, e jwèt dèl nou.